Jèn lidè nou yo, bonjou! Jodi a, m wè nou soti nan klès e nan katedral la. Èske nou kapab di kisa ki te make prezans nou?
Prezans nou jodi a nan katedral la antanke manb MNT ki se Mouvman Nasyonal pou Latransparans Toutouni. Prezans nou nan katedral la jodi a ki se premye janvye 2026, premye janvye 2020, premye janvye 1804, premye janvye 2026, sa fè nou 222 zan depi ke nou pran endepandans. Nan nou konnen nou tout nou konnen kòman nou te pran endepandans la deja, kote ke zansèt nou yo te batay, te fè anpil efò pou nou kapab jwenn endepandans sa a. Nou menm nan MNT, nou prezan la jodi a pou nou kapab eksplike prezans soup joumou an pou nou, kote soup joumou an te yon liks pou nou, nou pa t ka bwè li. E an siy de viktwa e de revanch. Nou te planifye pou n te chita Gonayiv pou n te selebre endepandans sa a, nou te bwè soup joumou an, alò se prezans soup joumou an pou nou jodi a. Alò nou menm nan MNT, n ap tou pwofite pou n ka bay, pou n ka fikse pozisyon nou. Antanke yon pati politik, pozisyon nou an nou nan MNT apre 7 fevriye, paske nou gen yon konstitisyon ki an veyez, yon konstitisyon ki an veyez depi dezyèm lendi janvye 2020, paske nou pa ka pale de eta de dwa. Nou pa ka pale de konstitisyon paske nou nan sitiyasyon defèt. Sitiyasyon defèt kote ke nou pa gen anyen ki kable ansanm avèk lalwa depi dezyèm lendi janvye 2020. Se poutèt sa nou menm antanke jèn lidè k ap panse, ki gen vizyon, ki gen vizyon peyi, ki gen vizyon pou popilasyon an, nou mande pou ke popilasyon an ansanm avèk tout fòs viv de la nasyon, N ap mande pou yo kapab chita, pou yo kapab reflechi pou ke se sèl PM nan ki rete a pati de 7 fevriye. Pou ki sa? Paske nou tout nou ka konstate l, yo mete nou nan pozisyon chak ane pou n ap, chak gouvènman ki mete pou n ap di sa k te la a pi bon. Kòman? Paske chak chak sa k pase nou vin wè jesyon peyi a pi mal fèt. Paske imajine nou sou Ariel. Nou te gen yon sèl premye minis ki t ap dirije, men kounye a nou vin gen 9 moun, nou gen 9 moun k ap dirije, kote ke lajan peyi a ap gaspiye, pa gen anyen ki rive fèt. Alòs se poutèt sa nou menm nan MLD, nou fikse pozisyon nou, nou pa prale nan kenn konstitisyon pou n ap di men ki atik li, ki pa di ki atik, paske nou gen yon konstitisyon ki anveye nou pa ka pale de konstitisyon, nou pa ka pale de eta de dwa depi janvye, depi dezyèm lendi janvye 2020. Se poutèt sa nou menm, antanke lidè. N ap pran presedan sa a kòm yon aki pou nou kapab chita sou li. N ap mande pou tout popilasyon an, tout fòs viv de la nasyon kapab kanpe ansanm avèk nou. Se sèl tèm nan ki rete pou ke nou kapab asire enterè MAP, kapab fè eleksyon pou kapab jere jesyon peyi a. Poukisa nou mande sa? Paske nou wè gen 9 moun, anyen pa rive fèt, lajan k ap gaspiye. Men si se sèl tèm nan, l ap gen rès kòb ki rete e kòb sa yo pral rete trezò piblik pou nou kapab jere. Misye Sopé ap kapab gen eleksyon, pou kapab patisipe nan eleksyon kap gen pou fèt, ane sa lal demande pou gen eleksyon. Yon lidè ki pa aksepte pou gen eleksyon, se paske li pa kwè ke li menm li ka fè la prise du pouvoir, li pap janm gen eleksyon. Nou menm pou nou kapab mete tout konstitisyon nou an an branl, pou nou kapab pale de eta de dwa, pou nou kapab pale de konstitisyon, nou mande pou gen bon jan eleksyon nan peyi a, men se PM lan ki dwe òganize. Alò, mèsi.